Lèm al nan var m verifye Guy bon gran epòt tan pou nèg bay Guy anba vale paske oparavan Guy Philippe ap di nou revolisyon maten an m tande yon lòt diskou nan radyo Jeremi yo voye ban mwen li di son revolisyon mwen tal sa son diskou blofè e dezyèmman menm Guy k ap mande fèmen lekòl fèmen bwat leta mwen menm ap redi nou. Guy ap chache yon atansyon men Guy bliye konstitisyon an trayi l. Depi yo arete w pou yon pèn enfamant ou efektif, ou pa ka kandida ankò paske Guy te arete l kòm dwòg dilè. Sa vle di Guy se sa sèlman l ka fè, pale, rablabla, petèt li ka voye yon nèg kòm minis, kòm direktè. An e banm ba w vrè rezilta Guy a tande. Vrè rezilta Guy an, nou konnen Guy nan lis ki pral sòti la Guy pral gen komisè gouvènman, youn nan avoka l, nou konn pale la famille Louichen, ou pat konn sa? E dezyèmman ankò Guy li mande pou yo bal tout meri nan Grandans yo, yon batay ant Guy e Soel nan Grandans e. Autre point de l'actualité a Jacmel, les militaires demobilises Ont donne une conférence de presse pour soutenir Guy Philippe, ils disent etre près à prendre les armes pour faire la révolution. Jounen jodi a, anba grif yon bann asasen, yon bann vòlè, yon bann machann peyi, yon bann moun ki san fwa ni lwa. Jodi a, nou la pou n di se twòp atò. Se twòp aton. Se pou sa nou vin di moun fidèl. Nou vin mande moun jakmèl. E ayisyen nan kat kwen peyi a. Jodi a nou pa kapab reziste ankò. Nou mande fòs k ap konsève revolisyon an e kontinye travay lespri zansèt revolisyonè nou yo pou yo met tèt yo ansanm e di non, nou pa kapab ankò. E pou n di alaso, se sou baz sa a, nou vin di moun Sidès, moun Jakmèl spesyalman, an n kore potorik gason sa a, yon konbatan, ki se Gi Filip. Gi Filip ki ka antre nan Jakmèl trè byento. Mwen di trè byento. Moun ki vle. Sipòte lide a, Ann ini nou ansanm! Se la a nou ye! Poukisa se la a nou ye? Depi plis ke twazan, degrade n ap degrade. Nou fin devalorize, nou fin dezimanize. Se kòm si nou pa fè pati mond lan. Pandan y ap gade gang k ap krache e boule moun tou vivan, lè yo kidnape yo, menm fanm a timoun pa epanye. Ariel chita kon vivi. Gouvènman an maske l pandan l chita sou do pèp la k ap kwoupi nan mizè, nan ensekirite, nan chomay, elatriye. Lapolis ak lame, Leta pa ba yo mwayen, pandan y ap touye yo pa pakèt. O gras mizèrikòd! Nou sèmante 77 fwa 7 fwa. Sa pa ka kontinye. Apati jodi a.

Pou Dèlma 33 bloke la, li kanpe an mòd lòk. Lari a blanch. Lari Dèlma 33, li blanch, blanch, blanch, blanch. Men li, men li. Tout machann antre. Tout machann antre.
Toujou a Port-au-Prince, grave situation de terreur causée par les bandits dans les zones de Solino, Nazon et Christ-Roi. Face à cette situation, la population, pa reyaji.
Nou wè sitiyasyon an konplike nan Nazon, nan Solino, nan Kriswa, nan Lali, kote twazyèm vèsyon phtk ki gen Mateli Henry, ki gen Elbe Henry, ki gen Ariel Henry, kote Elbe t al nan reyinyon Bèlè, t al pot minisyon ba Kempès ak tout Ti Lapli pou asasinen pèp Solino a, enben nou di Elbe se byen konte, mal kalkile, ou rele Elbe ou deja ap mouri mankokobe devan 42. Pase nou menm pèp solino nou pap kouri nou menm enben tout jèn yo ki nan zòn nan nap veye zòn nou sa kap pran zam yo file manchèt yo medam yo pran boutèy nou abrite nou sou do kay yo enben pou nou veye gang elbe anri a tout ti labi anri a tout kenbès anri a tout akolit pouvwa phtk. Yo pa ka fè anyen, yap jwe boul avèk kèk polisye, yo touye fanmi nou, mwen menm mwen se youn nan moun Nyès mwen mouri matisan, nou pa jwenn kadav la pou n antere. Jounen jodi a nou di vòlò sa yo bay peyi a. Antan paysan dan la dezyèm vil nò d'Ayiti, il faut dire que malgre les messages lancés par Moïse Jean Charles et Guy Philippe, la population n'a pas encore gagné les rues

Li solidè ak yo nan soufrans ak mizè yo ye a. Pandan n ap konstate chak jou sitiyasyon ensekirite a k ap galope, senk depatman anndan yon peyi bloke, Machandiz ak sa peyizan yo travay latè pa ka rantre nan kapital la nan Kwabosal. Nan Nò bloke, diri Latibonit lan pa ka antre. Ba Plato ak Wo Plato pa ka travèse pou gaz Al jwenn pèp la. Moun ki posede ponp gazolin yo se gwo lajan yap peye pou yo travèse pou yo mete gaz nan ponp yo. Konekte Ayiti di se wòl leta pou l bay pèp li bon jan sekirite, bon jan lekòl, manje ak lwazi. Nan sans sa. Konekte Ayiti ap mande, se pou Leta a pran responsablite l paske se wòl li. Konekte Ayiti ap gade jodi a, mwa janvye sa a, li sanble tankou 2 gout dlo ak. 2004, lè karavàn krim koudeta a t ap mache detwi komisarya ak jaden peyizan nan tout pwovens yo. Konekte Ayiti ap gade jodi a.

Nou kanpe an siy de solidarite avèk pèp ayisyen. Nou kanpe jodi an pou nou di nou pre, nou pare. Kèlkeswa kote pèp la mennen nou, nou prale. Nou pa vin pale anpil, nou vin sèlman di pèp la,

Eee men sa ki genyen la bagay yo yo myèl la men la popilasyon an kraze mache a plat la se mache ki nan vye wout lan popilasyon an li menm ki leve kanpe e men sa ki gen la te gon boutik la e depo kraze men ni men sa.